Claude justement sot di sa la, se depi octobre 2024 ke au niveau de ECC nap travay sou dosye sa a. E nan dat 27 decembre 2024 la, rapò komisyon ke Edouard sot mansyone a, komisyon ad hoc ki tap travay, ki tal gade koman eske mache pou bay lapolis lan manje an te pase a, rapò sa a te soumèt bay minis jistis lan. kote ke Komisyon an te di klèman ke genyen iregilarite grav ki anrejistre avèk dè fwod ki anrejistre nan pwosesis sa a. E rapò a te fini avèk dè rekòmandasyon ki te klè pou Minis Jistis la, anile mache a, dezyèmman relanse pwosesis la, twazyèmman reprann atribisyon mache 2023-2024 la nan lide pou evite ke lapolis la pa jwenn manje pandan ke yap reprann pwosesis la pou egzèsis 2024-2025 la. Nan dat 28 janvye 2025, lè ECC reyalize ke minis jistis la pat vle mete rekòmandasyon sa yo an aplikasyon, li rankontre avèk minis jistis la e minis la te rekonèt devan ECC ke rapò a akablan. Sepandan, Li te toujou pa t janm fè anyen pou l mete rekòmandasyon rapò a an aplikasyon, okontrè, nou konnen ke se chèche l t ap chèche pito, al fè ti pwopozisyon pa anba pa anba ak kèk nan soumisyonè ki, yo menm, te mekontan pou l te ka wè kòman l te ka kase kontestasyon an. Se sa k fè ke ECC, bri ap, lè nou aprann bripsoukou ke, nan dat 14 me 2025, Komisyon Nasyonal Mache Piblik la deside pou li sanksyone 2 nan enstitisyon, nan antrepriz sa yo, a savwa Spiral Gourmand avèk Itinéraire Gourmand, nou sezi. Paske 2 antrepriz sa yo, yo fè pati de antrepriz ki te resevwa lo ki konteste yo. Paralèlman, Minis Jistis la, li siyen avèk lòt antrepriz ki genyen gwo rapò akablan sou yo yo. Donk nou menm o nivo de ECC, Nou di ke sa a li inakseptab. Paske ann reprann pou nou. Rapò komisyon an di, mache sa a te genyen kolizyon, te genyen absans manifès de konkirans lwayal, te genyen pri ki mete nan dosye yo ki pat reflete reyalite a. Donk komisyon an te konkli ke soumisyonè ki ke yo te bay mache pou bay lapolis manje pandan egzèsis 2024-2025 lan, yo vyole lwa sou mache piblik la, Yo komèt enfraksyon koripsyon. E se sa ki eksplike ke te genyen rekòmandasyon ke t sot pataje avèk nou yo. E de tout fason, Komisyon an te klè tou, se tout antrepriz ki te resevwa lo yo ki enplike nan diferant iregilarite sa yo ke n sot di la yo e ki komèt tou diferant enfraksyon ke n sot di la yo. Donk pou nou menm onivo de ECC, nou panse ke li pa fè ankenn sans ke de sèlman nan antrepriz sa yo jwenn sanksyon, e ke lòt yo okontrè yo tèlman yo leta deside pou l ta siyen kontra avèk yo donk okontrè se benefis yo ta ba yo pa rapò a tout zak fwod koripsyon ke yo ta komèt yo ECC pa dakò e li pap janm dakò avèk komisyon nasyonal mache piblik la ki dayè ta dwe reponn kestyon pou l ka eksplike kijan mache sa fè pase avèk tout deblozay sa yo ladan l lan. Alò ke jounen jodi a, se menm CNMP sa ki deside rale 2 nan antrepriz ki gen pwen dentèwogasyon sou yo e li di li menm l ap sanksyone yo, epi pou l ba nou li nou menm nan popilasyon an, lenpresyon ke dosye a trete alò ke dosye a pa trete ditou. E se poutèt sa, ECC rekòmande, ankò yn fwa, pou ke rapò komisyon ad hoc la pibliye nan entegralite l. Popilasyon an dwe konnen sa k te pase nan mache sa a. Dezyèmman, ECC mande, menm jan avèk jan Komisyon an mande sa, pou mache a anile pou l relanse nan latransparans e nan respè lalwa. ECC mande tou pou ankèt ouvè kont tout aktè ki enplike nan skandal sa a ki pase nan mache sa a, asavwa, 2. aktè prive, aktè piblik, ke l se kad nan lapolis la, ke l se kad nan CNMP, ke l se dè zotorite nan diferan ministè ki enplike nan mache sa a. ECC mande tou pou genyen yon odit endepandan sou pasasyon mache sa a e sitou sou pasasyon mache pou lapolis yo pandan dènye egzèsis yo. Jean Edouard Sodili, nou sezi ULCC, paske nou mande ULCC pou l al fouye je, gade, mennen ankèt pou l fè popilasyon an konnen e konprann ki sa k te pase nan mache sa a. E dezyèmman, nou sezi Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif e nou klèman mande lakou pou li pa siyen ankenn nan kontra sa yo. Paske nou estime ke si nou deside n ap batay kont koripsyon, se tout moun ki pou mete men yo a la pat. Donk, n ap tann repons bò kote. ULCC ke nou espere ki pwal ouvè ankèt lan e bò kote lakou li menm ki pwal jisteman pran an kont rekòmandasyon nou pou li pa siyen akò sa yo avèk diferant antrepriz ki jounen jodi a jwenn akò sa ke minis jistis lan siyen avèk yo.

Yo te tèlman alèz nan tout zak fwod, koripsyon, iregilarite ke yo te komèt yo, ke yo menm ankò yo te pèmèt tèt yo al mete lòt antrepriz ki te la pandan egzèsis 2023-2024 la deyò, enfòme yo ke apati de oktòb 2024 se yo menm ki ap genyen pou bay lapolis la manje. Donk depi lè sa a nou konnen ke yo ap fouye lapolis la manje. E se poutèt sa n ap redi ankò, a oken moman nou menm nan ECC nou pa t janm espere fè, nou pa t janm vle fè yon rekòmandasyon ki ta kapab kanpe sèvis la. E se poutèt sa nou te di, e n ap redi ankò, puiske dènye mache ki te pase 2023-2024 la li te akseptab, donk retounen avèk menm atribisyon mache sa a, e. antretan, lanse pwosesis pou mache 2024-2025 lan e pèmèt ke mache sa fèt dan la transparans e nan respè la lwa. Nou panse ke se te yon rekòmandasyon kote ke tout moun tap genyen posibilite pou yo sòti tèt yo avèk les honneurs. Dan la mezi ou yon antrepriz ou pat enplike nan fwod, ou pat enplike nan koripsyon, ou pat enplike nan iregilarite, ou tap resoumèt dosye w nòmalman e sila yo yo menm ki te nan iregilarite yo se te yon opòtinite ke yo tap genyen pou yo t al mete devwa yo opwòp men malerezman jan nou sot di an minis jistis la olye pou l te pran rekòmandasyon komisyon an pou l te mete yo an aplikasyon li te pito al eseye pale avèk kèk nan antrepriz ki te soumèt demand ki te soumèt ekskize mwen òf men tou ki te konteste ki jan mache a pase yo, al fè yo dè pwomès pa anba pa anba ke la va siyen yon lo avèk yo, nan lide pou l te kase kontestasyon an. Sa ke nou te twouve ki pa t, ki pa bon ditou, ki pa, ki pa, ki totalman inakseptab. Paske nou menm nan ECC depi oktòb 2024, n ap rankontre avèk Minis Jistis lan, n ap pale avèk li e n ap eseye wè ansanm ki jan èske nou kapab jwenn yon solisyon a pwoblèm sa a. Alò ke li menm li moutre nou aklè ke li pat janm sou menm longè dond avèk nou. Mama konbyen tan pou ta sa ou diye mama Christina konbyen tan pou ta sa ou diye. Se chak chak a chak fwa ke apèl sa yo ap lanse, yo lanse pou yon peryòd de yon ane fiskal. Yon ane fiskal, yo lanse yo an jeneral yo lanse yo a la fen di mwad jen ou wè de tèl sòt ke mache a li kapab atribye avan premye oktòb. Piske nou konnen lapolis la boule sou plizyè fwon, piske nou konnen lapolis la boule sou plizyè fwon, eske eskandal de koripsyon sa pap, nou kapab di, twomatize, afekte lapolis la e menm polisye k ap konbat sou plizyè fwon anndan zòn metwopolitèn nan e pou nou pa di e nan Mibalè? Se poutèt sa nou redi ankò ke pou nou menm li te toujou trè enpòtan pou ke sèvis bay lapolis la manje a pat janm kanpe. E se poutèt sa diferant rekòmandasyon ke nou fè yo te ale nan sans sa. Nou panse ke se yon skandal. sètènman ki ap ebranle enstitisyon lapolis la menm, men nou pa kwè ke sa ta dwe genyen enpak dirèk sou de polisye, de ajan ki ap goumen sou le teren. Sesi etan di, se pa paske skandal sa kapab ebranle enstitisyon an ke nou menm pa egzanp nou dwe fèmen je sou li oubyen di nap kite l pase. Anpil moun konstate nou wè dosye sa se sou li sèlman nou pale, men kisa ki eksplike ki fè nou pa ka statiye nou? sou lòt koripsyon ki genyen anndan administrasyon piblik la. O, genyen anpil ak de koripsyon ke nou denonse pa rapò a gouvènans piblik la an jeneral. Men pwoblèm, pwoblèm ki genyen nan koripsyon ki genyen nan Leta, se ke jiska prezan Leta, refize fè transparans sou desizyon ke li toujou malgre ke yo pran angajman pou yo fè transparans nan konvansyon ke yo siyen avèk Nasyon Zini oubyen avèk l'OEA paske yo siyen konvansyon entènasyonal kont koripsyon men yo refize fè transparans. Yo refize pa egzanp pibliye rezilta, pibliye tranzaksyon ke leta ap fè nan leta, tranzaksyon ke leta ap fè. Pa egzanp, y ap lwe kay pou yo mete administrasyon, nòmalman fò yo ta pibliye tout. dokiman ki lye avèk tranzaksyon ke leta ap fè. Men yo pa janm pibliye yo. Ou konprann? Yo pa janm montre, fè transparans sou. Donk, n ap viv nan yon leta ki refize chanje gouvènans piblik la.

Lò menm ke se ta sou dosye sa a ke n ta vle chita, se ta dwa nou tou, paske se yon dosye ki grav e nou vle transparans fèt sou dosye sa a. Nou vle enfòmasyon sou dosye sa a. Ann sa ki eksplike jiskaprezan ULCC al ap ouvè kont poko bay ULCC yon repons sou dosye sa a. Bon, ULCC ou konnen se ankèt li pral fè. Nou fè demand yo. Men ankèt yo se bagay ki pran tan. E nou sur, nou preske sur ke ULCC ap fè ankèt li. E paske depi w denonse yon ak de koripsyon, ULCC resevwa li. Ou konprann? Or, relasyon ke nou genyen nou menm, UCC avèk ULCC, se de relasyon ki nòmal. Ou konprann? Lè nou mande yo fè envestigasyon, yo fè envestigasyon yo. Donk, n ap tann, n ap tann repons yo. Mentenan, avèk Lakou dèkont, nou, nou mande Lakou dèkont pou li anile mache sa a. N ap tann ke Lakou dèkont reponn. Nou mande a, nou mande Lakou dèkont.
An moman, an moman. Wi, Madam Joseph, sa m t ap di w parapò avèk rapò sa a. Nou wè w pale de, m kapab di mache piblik la e apèl dòf yo, men kalite manje, èske ankèt la pa teni kont de kalite manje y ap bay polisye yo? Èske yo bon oubyen yo pa bon? Lòt aspè, nou konnen se anviwon 3 mwa ki rete sou kesyon kontra a pou l fini, èske rekòmandasyon sa yo pa ta dwe tann aprè 3 mwa oubyen yo ta dwe efektif apati de konferans la? Bon, alò, e, e, ou, e, e, e.

ULCC fin fè envestigasyon l, l ap konnen kiyès moun, kiyès moun ki trafike mache sa. Sa ki rive, se ke lè w gade rapò ki fèt nan pa komisyon adòk ke ministè lajistis te mete a, se non sèlman dè antrepriz ki trafike mache a, men li fè l a travè des personnalités et des profils de personnes publiques ou konprann ki lye avèk desizyon politik se yo ki trafike manje. Mètnan sa m te vle ajoute sou kesyon kalite manje an, anfèt pa bliye ke E nou menm o nivo de ECC nou te genyen pou nou te alète sou de fwod ki te fèt sou atribisyon mache a. Donk nou potko rive nan kesyon kalite manje ki te gen pou bay la. Sesi etan di, lè nou lè nou konnen ke lè komisyon an li menm t al mennen ankèt, nou vin genyen de enfòmasyon nan ki kondisyon ke manje yo ap fèt, a lo, la nou vle di a antrepriz ki jwenn lo yo. fason ke yo menm yo òganize yo pou yo fè manje yo, ebyen nou panse ke efektivman kapab genyen de gwo kesyon sou kalite manje ke lapolis la resevwa a. Sepandan, e fòk nou dakò ke komisyon an li menm, ankèt li t ap mennen, travay li te gen pou l te fè, se te nan sou ki fason ke mache a te atribiye bay antrepriz sa yo ki te rive jwenn diferan lo sa yo. Wi, e Misye Paul sot fè konnen ke e pa atravè korespondans yo achemine bay ULCC oubyen e La Cour des Comptes, e li rete kwè ke ULCC ap travay men ankèt la pran tan. Genyen moun ki ka poze tèt yo kesyon a ki enterè e e e UCC kontinye ap mande anilasyon kontra sa alòske egzèsis fiskal la rete anviwon 3 mwa pou l fini. Se djòb nou. Wi, wi, wi men egzèsis fiskal la rete 3 mwa pou l fini. Wi men, wi, wi men se djòb nou. E lè lè lè yo trafike yon mache li bay li poze anpil pwoblèm. Lè sa a yon mache piblik son yon yon yon levye ki nan men leta pou li fè e konkirans piblik la fonksyone. La konkirans piblik se sa k pou fè ke mache piblik la ou konprann e yo e antrepriz yo konsève entegrite yo, antrepriz yo toujou peye nòmalman patant yo eksetera. Men si w al gade, si w al gade rapò komisyon ad hoc la, se yon rapò, se yon rapò tèt chaje wi. Ki sa k pase? Yo pran. Gon sèten nonb dantrepriz yo atribye mache yo epi yo peye patant yo youn apre lòt. Nimewo patant yo youn apre lòt. Zewo 1, zewo 2, zewo 3, zewo 4, zewo 5. Ou konprann?
Donk, antrepriz yo al pran, se pratikman menm antrepriz la, k al pran sou diferan non, k al pran patant nan anndan DGI. Pandan DGI te an grèv. Donk, se ki vle di, se yon mache ke yo trafike de la tèt o pye. Men, an plis de sa. Yo ka mande yon lòt bagay. Yo ka mande yon lòt rekomandasyon pou byen pouswiv moun yo olye de kanpe. Men nou mande tout sa, se sa m ta pral di. O dela de anile mache a, nou mande tou, non sèlman anile l epi relanse mache a, men nou mande pou ankèt ouvè. E lè nou mande pou ankèt ouvè, egal ke nou ap tann ke ap gen de sanksyon ki pran kont sila yo ki enplike nan gwo skandal sa a. Konsènan kesyon konseye a sot poze a parapò avèk lòt dosye kòripsyon ki te ka genyen, keswa nan lapolis oubyen nan dosye pou jere sekirite anndan peyi a, uscis fè konnen ke li ekri Fritz Alphonse Jean nan CPT a, alòske gen anpil moun ki fè konnen ke mesye sa yo patisipe nan dilapide 85 milyon kòb fon entèlijans. ki lye avèk sekirite anndan peyi a. E uscg gon travay li fè sou sa? Bon, e rnddh pibliye yon rapò trè akablan sou e sou tout e e se pa avantaj non tout e e lajan Ke manm cpt yo, yo menm yo bay tèt yo anndan finans piblik la. Pou nou menm, s on bagay tèt chaje, yo pa janm reponn akizasyon, anfen bay denonsyasyon. rnddh fè a. Yo pa janm reponn. Nan nan yon reyinyon ke nou te genyen avèk kèlke manm cpt, nou pa t menm vin sou sijè a avèk yo, se youn nan manm yo ki di nou ke afè kòb ransèyman, se pa se pa kòb ransèyman, se pa pou ransèyman ke l ye. S on dotasyon ke leta ba yo. Son dotasyon ke leta ba yo. Son bagay ki grav, ki trè grav. Paske nan finans piblik, on dotasyon se yon montan, se yon sòm ke finans piblik la kapab aksepte bay yon enstitisyon. Piblik ou prive, li kapab yon inivèsite ki ap fè yon rechèch byen presiz sou yon domèn, li kapab se yon sant ospitalye, yon lopital, yon lekòl ke finans piblik la gen dwa bay yon apui finansye. Men, yon dotasyon pa kapab rantre nan pòch endividi, menm si se prezidan cpt, menm si se manm cpt ke w ye. Yon dotasyon pa kapab rantre nan pòch 9 endividi. E yo kontinye ap pran l. Pa janm sispann pran l. E ki konpetans teknik NCC genyen pou l jije yon mache ki byen pase oubyen yon mache ki mal pase? Koute, mache a se denonse. Yo denonse l pou nou. Se moun ki abitye patisipe nan mache piblik la, lapolis la, se yo ki rele nou, ki di nou men sa k ap pase. E se yo k premye denonse mache a. Ou konprann?
Nou menm, nou pran enfòmasyon yo. pou n al gade ki sa k pase e efektivman bagay yo pase trè grav paske komisyon adòk la vin konfime sa. Pa bliye, eskize, pa bliye an konpleman, an konpleman.
Konbyen antrepriz ki enplike nan kontra anba tab sa yo? Pase m wè w site 2 sèlman, ou pa di nou konbyen antrepriz. Se. 11 se 11 antrepriz se 11 lo ke l te ye yo bay 11 antrepriz lo yo e se tout lo yo ki gen pwoblèm ladan l.